Hello hello guys koman nou ye koman aktivite nou ye depi nou tande vwa sa nou gete konn kiyes liye deja se princess kara 34 ki vini avèk yon nouvo video pou nou Mwen di merci merci beaucoup avèk tout ansyen ansyen abònem yo ki toujou rete motive, ki toujou wè grenn video kem lage yo, ki toujou like, ki toujou pataje yo, ki toujou kite yon kòmantè de pou yo motivem plis. E m swete ke se grenn video sa ou menm kap gadem aktyèl, m swete ke se grenn video sa ki pral fè ou abòne avèk chanèl lan pou edem grandi, pou banm plis fòs. Plis enèji pou m toujou lage yon videyo. Ou menm ki pa konn kijan pou abòne avèk chènèl lan, ou menm ki pa konn kijan pou kòmante, pou pataje, n ap pran yon poz n ap tounen tou suit. Hello hello guys Nou retounen aprè poz la m swete w konn kijan kounya pou w abòne pou w pataje l pou w kòmante pou w like paske m konnen san nou mwen pap anyen a chak grenn abòne w ban mwen kèt love lan renmen nou plis n ap fè m motive plis pou m te ka kontinye travay la timoun jodi a m vin avèk yon bèl ti videyo pou nou m swete ke w ap renmen videyo a. Wap kite yon kòmantè ki soti anndan videyo a, e si tout fwa ou ta bezwen kesyone Princess Kala kite l nan yon kòmantè map reponn ou dirèkteman ok Timoun videyo nou gen pou jodi a se ke se. Video nou gen pou jodi a se 5 gwo sekrè gason pa janm ka dekouvri kay yon fi. Mwen ka di se 5 vis, se 5 mès ke tout fi posede. 5 gwo sekrè gason pa janm ka dekouvri kay yon fi, 5 vis, 5 pi gwo defo ke yon fi, chak fi, posede. Ann antre direkteman nan videyo a. N ap antre nan nimewo 5 lan. Nimewo 5 lan se se ke 5 gwo sekrè ke yon gason pa janm ka dekouvri kay yon fi ki se fanm renmen fouye pòch gason. Sa se sur. Si gen yon fi anba videyo a. Si gen yon fi ki ap gade video aktyèl ki di m li menm li poko janm fouye pòch mari l m di w manti. Mwen di w manti. E si w la kite yon kòmantè fè m konn sa. Si ke w poko janm fouye pòch mari paske tout fi gen vi sa lakay yo. Tout fi toujou renmen konnen konbyen kòb nèg la antre pandan jounen an e konbyen depans ki fèt konbyen jounen nan jounen an eske nèg la pa gen yon ti patisipasyon nèg la pa gen yon ti kal ke lap sere nan dènye pòch lan. Chak fi gen abitid tann mari yo domi pou yal fouye poch li sa se sur sa se sur ti moun ok ou fel kanmenm menm si ou pa fouye poch neg lan men pot de fey li ou fe sa kanmenm menm si pandan ke lap retire kob lan zye ou bay yon kou dey kanmenm ladann sa se sur ti moun pa di ke map bay sekre medam yo. Men m still ap pale M still ap pale de nou ok Se pa fòseman se sekrè a map bay paske nèg lan pap janm konnen ki lè ou fouye pòch li Menm si ou pa pran ok Menm si ou pa pran nan kòb la Men ou fouye pòch lan kanmenm Kanmenm Ou gade sak la menm kanmenm Nap antre nan katriyèm nan Katriyèm gwo sekrè fi toujou genyen gason pa janm ka dekouvri Katriyèm gwo gwo defo fi genyen ki se dyòlè. Fi fi a toujou stil renmen fè dyòlè non sèlman pou mari l. Non sèlman pou maril pou jan ke fwayel ap fonksyone ok fi renmen fè djòlè pou sa anpil anpil paske fi an li menm tout sa nèg la dil ki nan enterè relasyon an li toujou ap rele besti an li toujou ap rele bon zanmi an poul dil poul pale de li de sa nèg la dil lan ok tankou pa egzanp Ou di fi a, cheri ou konn pou anivèsè w map achte yon machin pou ou. Map chanje machin nan. Cheri pou anivèsè w m gen yon sipriz pou ou. Pa di moun sa non. M garanti w cheri 2 segond nou fin pale, li gentan sone besti a rapid rapid pou l di m gen news, kòman ye la? M gen pwa pou ou wi. Epi pou l di besti a, Aaz, e pou anivèsè m nan la m gen yon sipriz wi. Mari m pral achte yon machin pou mwen oubyen mari m pral chanje kay mwen. Hum! Mari m pral fè tèl sesi, tèl sela. Sa vle di fi a dyòlè anpil sitou onivo de relasyon l, oke. Depi ke se siksè k ap fèt nan relasyon an. Li toujou prè pou l rakonte besti an sa, li toujou prè pou l kanpe a, pou l kanpe avèk fyète pou l ap di wi m pral fè tèl sesi nan relasyon m pral gen sa pral gen sa ok. Nan sans sa se pi gwo defo fi ou mèt di l se sekrè wi piga w rakonte moun sa non cheri m pral achte yon machin pou ou an sekrè pa di moun sa li di w wi bebi mwen pap di moun sa 3 minit. Li gentan rele bestie a. Aa m gen news Mari mwen ap achte yon machin pou mwen la cheri Evre wi Mari mwen ap achte yon machin pou mwen se serye Sa vle di relasyon an ap pran yon nivo ok Relasyon an ap mache byen yo blije ap fè djòlè Sa e pi gwo pwoblèm nou medam. Eskem manti bay volume ou byen sa pa gadem nap rantre nan numero 3 a ki se si gwo sekrè fi genyen gason pa janm ka dekouvri si gwo defo fi genyen gason pa janm ka dekouvri aah m garantiw sa se reyalite wi humm. Li mèt pa satisfè, li pa p mande plis o nivo sèks. Lè fi a ap fè sèks avèk mari l, mwen garanti w, li te mèt pa satisfè, li pa p janm gen ase de fòs pou l di nèg la, m pa satisfè non cheri. Reban mwen ankò, an n rekontinye. Li pa p di l. Men pandan se tan li pap dil lan wap jwenn lap fè ti jès ki pou moutrew sa men bouch li gentan plen dlo li pap pwononse yon mo konsa ok sa e youn nan defo nou genyen nou met pa satisfè nou pap janm di nou pa satisfè men kou se lajan yap ba nou lajan pa rive nap kanpe a ot vwa poun di konsa ke lajan pa sifi men lè se sèks Nou pap janm di cheri m anvi plis banm plis nou pap janm di bagay konsa ok nou pap dil sa se youn nan gwo gwo sekrè gason pa janm ka dekouvri kay yon fi paske l pap diw li Nap antre nan numero 2 an ki se. Fi toujou gen yon ti pawòl sekrè avèk zanmi l. Ou wè fi an? Li toujou gen yon ti pawòl an sekrè l ap di yon zanmi ke l genyen, men mari l pa dwe konnen. Pa fòseman se de yon lòt gason l ap pale non. Pa fòseman tou se de relasyon an lap pale. Men gen kèk lòt ti bagay ke l pa vle mari a konnen li stil di l avèk yon zanmi. Sa e yon pwoblèm li ye toujou, sa e yon defo li ye toujou kay yon fi. Sa e youn nan sekrè ke nèg la pa janm ka dekouvri. Tankou pa egzanp, mwen yon ti vwazen. Ti vwazen an byen fre, li byen bèl, li bèl ti gason, oh mwen ka fon poste avèk li. Menm gen mari m vin pa ka fè l. Ou panse m pap rele zanmi m nan pou m pale l de li? Oh non map pale l de li. Besti! Ou pa wè Ethel? Vwazin an! Sak toujou fre a, sak toujou bèl la. Wè li bèl ti gason wi, uhmm. Misye gen bèl anlè wi, sa w panse? Misye gen sou li wi. Eske w panse l ap kite mari l konn yon konvèsasyon konsa? Non. Sa e youn nan pi gwo defo fanm genyen. Ok. Li pap kite mari l konn sa. Li pap kite mari l konnen ke l wè ti gason an misye bèl. E l pap di l devan mari l. Li pap di misye bèl devan mari l men l ap rele bestie l l ap di l sa. Ok? Ebyen ok n ap antre nan dènye dènye nimewo an ki se nimewo 1 an. Dènye nimewo 5 gwo sekrè yon fi toujou genyen 5 gwo sekrè yon gason pa janm dekouvri kay yon fi 5 gwo defo yon fi gason pa chanm ka dekouvri Nimewo 1 an ki se. Fouye telefòn li Si m manti, di m manti oubyen si pou m bay volim, di m. Ogmante volume nan silvouplè. E si sa pa gadem tou di sa pa gadem. Map tann nou anba komantè la. Fi pa janm pa fouye telefòn gason. Ou mèt wèl pa fouyel cheri pa enkyetew. Li fouyel kanmenm li wè. Li konn sa kap pase anndanl. Menm si ou wè lèw la li pa still sou telefòn ou, li pa ou pa domi, ou pa benyen, Hein? Menm si ou chak lè wap soti ou kenbe telefòn nan kòm yon gad, chak lè wap soti ou kenbe telefòn sa a kòm poul baw sekirite, ou panse fi a pa konn sa kap pase ladann? Fi a konn tout bagay wi cheri. Paske fò pa bliye ou dòmi. Ou al benyen ou kite pantalon ou kite ou kite telefòn ou anndan kay la. E dèfwa ou konn menm al travay lè a rive sou ou anreta, ou gentan kite telefòn nan ou bliyel e fi a kap rele w kap di w vin pran telefòn nan la ou bliyel ui ou bliyel ui bon gentan menl gentan konn tout sa k anndanl cheri se pi gwo defo pap janm dekouvri kay yon fi lap fouye telefòn ou lè w paka konnen paske w pap konnen. Lè w la, li pa janm al nan telefòn ou. Telefòn ou pa wè gade l. Sa l pèdi nan telefòn ou? Ki sa ki enpòtan konsa nan telefòn ou pou l al fouye l? Men fon ti vire la cheri. Kite telefòn ou sou tab la epi fon ti vire la, vire nan lakou an la, epi antre nan beny nan al benyen oubyen al fè kèk bezwen pou wè la Li gentan li 50 mesaj. Li gentan wè 50 moun ke w te ekri avèk li pandan jounen an. Li gentan li konvèsasyon yo. E li gentan transmèt konvèsasyon sou telefòn li. Si m manti, di m manti si pou m bay volim, ogmante volim nan silvouplè. Ebyen timoun se la ke nou mete fen avèk videyo a, sa se 5 gwo sekrè ke yon fi genyen ke gason pa janm ka ka dekouvri kay fi an, sa se 5 gwo defo ke yon fi toujou genyen lakay li. Mwen kontan anpil paske m te patisipe ti moman sa avèk nou. Mwen di w mèsi paske w pral ban m ti tan sa a nan tan ke w genyen an pou w te ka tande videyo sa a, pou w te ka wè videyo sa a, pou l te ka pote yon bagay pou ou. E m swete ke ou ratrape yon mo nan videyo sa a ki te rete w trè trè byen pandan jounen an. Ke w pase yon bon bon jounen oubyen ke w pase yon bon bon sware, sa depan a kilè ke ou dekouvri videyo sa a. Timoun se la kem mete fin avek video a toujou kontinye abone pataje komante like motivem plis poun ka jwenn plis video.